Map salye nou tout kap ap tande mwen sou rezo yo nenpòt kote ke ou ye e nenpòt lè ke li ye a. Map salye nou nan non tout gran fòs yo, nan non Mèt Lavi a e tout eleman yo. Mwen koubi byen ba devan nou, nan non zansèt yo e m toujou vini devan nou nan non yo paske san yo nou pa anyen. Yo se nou, nou se yo. Se yo ki gen kat je, se yo k ape gide nou. Byenke anpil nan nou inyoran de reyalite sa, men zansèt nou yo, yo pi pre mond espri a, e nou ka di yo pi pre ka kominike avèk Mèt lavi a atravè antite ki l mete an plas yo. ki pou transmèt mesaj sa yo, nou menm nou transmèt mesaj yo a yo, e yo menm yo transmèt li. E sa k fè li ekstrèmman enpòtan pou nou toujou onore manman nou, papa nou, bitasyon yo, linyej nou, zansèt nou yo, pase yo gen yon jwòl, yo gen yon wòl ekstrèmman enpòtan ke yo jwe nan vi nou, E nan vi spirityèl nou e nan vi sosyal nou san nou pa reyalize sa. Se sa k fè li toujou enpòtan ke depi nan mond fizik jiska mond espri a pou nou pa janm sispann onore e respekte zansèt nou yo pou wòl ke y ap jwe e nan ba nou lavi e nan gide nou. Jodi a m ap pale avè nou sou kesyon kritè yon revolisyonè. Lè n di kritè revolisyonè, sa vle di karakteristik yon revolisyonè, prensip lavi ke yon revolisyonè viv, karaktè ke li demontre. Kalite ki lakay yon revolisyonè oubyen ou sipoze genyen lakay ou antanke yon karaktè revolisyonè. Imedyatman nou wè revolisyon antanke yon pèp, yon ti nèg nwa, antanke yon pitit Afrik, pitit Ginen, nou deja wè. On Tousan, deja on Boukman, ou deja wè on Desalin ki son senbòl de revolisyon. E nou wè karaktè on sa yo te genyen. Ebyen, on revolisyonè pa ase pou on revolisyonè vèbalman palan, ki vle di ou son revolisyonè nan bouch, men karaktè ou, ou pa fit kritè on revolisyonè. Ou pa viv sou prensip yon revolisyonè. E sa vle di, ou fè chit nan karaktè an tanke yon revolisyonè. Ki premye kritè ou byen, ki premye eleman pou yon revolisyonè genyen ou byen pou respekte? Gen de prensip. Nan gen anpil prensip e anpil kalite. Men gen de prensip on revolisyonè il fòk on revolisyonè gen lakay li. Nou ka di de premye prensip sa yo nan plizyè prensip ou byen plizyè kalite nou gen dwa di se lanmou. Lanmou pa pou tèt ou sèlman men lanmou On lanmou ki tèlman depase, lanmou pou pèp ou, lanmou pou ras ou. S on lanmou imanitè, men li vrèman manifeste atravè konsyans ou pou pèp ou dabò, pou ras ke ou se ou vini ou fèt la. Pase nou chak se yon branch nan ras imèn nan, nou chak se yon kreyati. E chak kreyati yo fidèl, yo dwe fidelite yo a ras yo. Sa vle di pa okipe okenn moun ki vle fè w santi w koupab si w di ou kanpe pou ras ou, ou renmen ras ou plis. Chak èt, chak antite, chak kreyati, gwoup kreyati, yo dwe sa. a gwoup ke yo apatyen an san eskiz. Ok? So nou pa gen okenn pou nou pou nou santi nou koupab, pou nou santi okenn fason ki negativ si fidelite nou, lwayote nou se a ras nou, a pwòp pèp nou, a nasyon nou, a kominote nou. E nou pa dwe okenn moun, okenn ras, okenn eskiz pou sa. Paske byen ke nou tout fè pati de limanite. Nou se pèp imanitè. Nou se premye, nan diferan branch de fanmi lan, fanmi imen lan. Ou gen yon gran frè, yon premye ne. Nou se premye ne nan branch imen lan. Men an menm tan tou, nou pa an obligasyon. Pou nou panse pou tout limanite pase tout limanite pa panse pou nou. Petèt sa kap fèt yon lè ke nap rive nan stad sa kote nou tout panse pou lòt. Ben nan moman nou nan yon stad kote chak ras, chak gwoup, chak kreyati. Panse pou tèt yo. E nou dwe sa a pwòp tèt nou pou n panse a tèt nou. Se sa k fè on revolisyonè, premyèman, premye bagay li sipoze gen lakay li, sipoze on lanmou jeneral pou pou ras ki kòmanse a tèt li ki manifeste manifeste nan li e ki pral pou pou pou pou pou kominote l, pou nasyon l, pou pou pou ras li. E lanmou sa s on lanmou divin. Pase lè ou gen kapasite pou renmen. Non sèlman tèt ou, non sèlman pwochen w lan, men pwochen w lan se ras ou. Sa pa vle di tout moun ap konpòte yo antanke yon òm e yon fanm de ras ou, men sa pa vle di ou pa gen obligasyon avèk ras ou. E nou chak gen sa. E yon revolisyonè sipoze gen lanmou, yon lanmou ki laj ase pou l anglobe enterè, yon enterè ki wo. E yon dezi ki wo pou l wè pèp li viv pi byen, pou l fè byen pou byennèt pèp li. E se ekstrèmman enpòtan. Lè ou gen lanmou pou pwòp ras ou e pèp ou, ebyen ou pral otomatikman ou pral jwenn tolerans. Pase lè n di de prensip yo se pa jis de kalite sa yo. Se paske gen anpil lòt eleman ki anglobe nan de prensip sa yo. Lè n pral jwenn nan mo nou wè ki sa nou wè respè. Respè len pou lòt. Respè pou ras ou. Respè pou vi imèn nan. Nou wè konpreyansyon. Nou wè tolerans. Tout sa yo antre nan kad lanmou ke ou genyen pou ras ou. E lè ou gen lanmou pou pou pou pou ras ou. E pou nasyon ou, pou kominote ou, pou pwochen ou. Ebyen sa k vin pase, li vin fè ou gon tolerans lakay ou pou negatif yo tou, pou negatif ki nan ras ou yo. Ou gen tolerans pou yo, ou konprann yo. Pase ou konprann ke y ap evolye. E sa sa vin mennen a dezyèm faktè a tou ki se ki sa? Detèminasyon. Detèminasyon, lè ou gen detèminasyon ou gen kouraj. Ou wè focus. Fòk ou detèmine pou toujou batay pou ou ede yo avanse pou wè yo avanse. Ok so lè ou gen lanmou a detèminasyon twazyèm sa pwèl pote ou gen vizyon. Ou gen vizyon. Vizyon pou wè byennète pou pou wè pèp ou ras ou ap viv pi byen. Kontan e viv nan bon ti bon mond pa bon ti. bò pa yo a nan mond lan, sou teritwa pa yo a, ou gen yon dezi pou wè sa, lè ou gen yon vizyon, e vizyon sa se li k pral pral gaz nan dife dezi w pou w sèvi mas pèp la, mas popilasyon an, ras ou, e pa bliye tout sa soti, sous tout sa se yon lanmou divin, sou lè yon revolisyonè gen yon lanmou divin lakay li. Ebyen sa vin se pi gwo zam, pi gwo zam ke li genyen e ki pral pèmèt li batay nan nenpòt difikilte a, fè fas a tout difikilte, li prè pou li menm bay vi fizik li pou l ka sèvi misyon e vizyon ke l gen pou ras li e pèp li. E lè yon revolisyonè ou gen, si ou gen, si ou se yon revolisyonè, ou gen vrè, ou gen lanmou, ebyen, e, ke yon moun engra, ke yon moun pa rekonèt valè ke travay e misyon ke wa p fè a, sa l reprezante, ke yon moun rekonèt sa ou pa, ke yon moun prè pou l, pou l kanpe avè w, pou l met men avè w pou l batay oubyen pou l fè sa l ap fè a pou n travay, pou n, pou, pou nou, pou nou reyisi. yon objektif k ap benefisye ras la, li pa fè diferans, pase tout revolisyonè depi avan ou fèt ou gentan konnen w ap ou gen misyon pou w vini nan mitan ras ou e pèp ou, e misyon sa ou gen pou egzekite l, e kòm se pa yon misyon ki jis wè pou a tèt ou, se pa yon misyon egoyis, ebyen ou pa sousye de si w ap viv pou benefisye l. Pase rezilta yo se pou se pou mas la, rezilta yo se pou se pou se pou an jeneral ok global inivèsèl e depi ras la benefisye de sa ou fè a ou satisfè byenke gen benefis ki vin sa deweni ki benefis demofis ki ap imòtalize ou nan bouch e nan may tout ras ou. So se pi gran benefis ou ap pran degre o nivo de espirityèlman ou pran degre pou sakrifis e travay ke ou fè e sèvis ou bay a se pi gwo pozisyon nan nan le mond se yon sèvitè de linivè lè ou yon sèvitè de linivè ou sèvi kreyasyon ebyen ou jwe yon wòl divin ou jwe yon wòl e bon jan moun te ka ou bon yon gran antite yon lwa oubyen yon orisha oubyen yon Elohim. Ou poukwa pa, nou ka di, on achetype. Oubyen on dye. Jan ou te ka konprann li, anpil moun pa itilize tèm sa, pase nou konprann orijin li, men pou n kenbe l senp. Ebyen lè ou gen yon lanmou konsa, se wòl sa ke yo jwe, pase pi gran sèvitè de kreyasyon e kiyès li ye? Se kreyatè a, se antite ki. So lè ou jwe yon wòl, w ap sèvi kreyati yo, w ap sèvi kreyasyon. Ebyen sa se yon lanmou divin. So gan pri li pran manke li mande anpil enèji pou on ètr imen konsa. E se sa fè on revolisyonè nan liv pa m si nou byen gade on revolisyonè se sèl vrè òm de divinite vrè òm espirityèl sou latè se òm e òm revolisyonè. Gen anpil moun k ap pale de revolisyon de revolisyon men yo pa konprann dimansyon on vrè revolisyonè. So yo ka revolisyonè nan bouch yo, revolisyonè nan panse, but an lespri yo pa revolisyonè vre. Pase lè w se yon vrè revolisyonè, ou pa plenyen. Ou pa plenyen de eta pèp ou, ou pa plenyen de si yo rekonèt sa w ap fè a, ou pa konnen si yo ba ou glwa, si yo glorifye w ou pa. Sa se pa enpòtan pou ou, sa k enpòtan se egzekite travay e misyon ke ou vin sou dimansyon sa pou w fè. Sa se misyon yon revolisyonè e sa se karaktè yon revolisyonè. E m pap pran egzanp sou tèt mwen, m ap pran egzanp sou papa nasyon an. Li pa, ki pa t panse, si l t ap viv pou l te wè rezilta, e pi gade li, li fi, afte endepandans lan, yo te asasine l. Sa te fè pati yon plan. Anpil fwa nou pale de, de, de, de, de gwoup nèg ki fè konplo, ki asasine yo, men nou pa janm pale de, e petèt sa te ka fè plan. De plan astral la, de plan divin nan pou vi l te pase konsa a kòm yon sakrifis e kòm yon pri ke l peye. Eske l te size? Non. Li te pre e l kontinye pou l batay. Li te pa jis batay pou peyi a, pou Ayiti, men l te kontinye batay. Men lè n ap gade sakrifis Tousan ki te aksepte ale nan prizon, menm ke l te konnen l te ka pa janm retounen ankò, li te aksepte. rantre nan yon pyèj ke l te konnen, paske li menm avèk Pam Nasyon te ka pale de sa, men l te aksepte. Lè n ap gade Makaya, n ap gade Boukman, n ap gade Biassou, tout moun sa se moun ki te mete vi yo an risk pou yo ka ateri avèk objektif ki te yon objektif pote libète. Nou wè anpil lòt, nou wè nan tan modèn nan, nou wè Marcus Garvey, nou wè Malcolm X. Nou wè Doctor King, nou wè anpil lòt, pou jis konnya nou wè Toya ki te gentan fin ale epi li retounen akoz li manman an papa nasyon an te lonje yon timoun ba li. Tout karaktè sa yo avèk anpil lòt yo fè anpil sakrifis sè se te lè se ak se sa ki te pèmèt yo fè revolisyon sa se sa ki te pouse yo se sa ki te yo wè yo te detèmine. Byen, lè ou wè moun sa yo, ou wè de karaktè revolisyonè. E fòk nou pa janm bliye sa, yon vrè revolisyonè se yon vrè òm de Dye, jan moun yo renmen di. Se yon vrè òm espirityèl, paske se yon òm ki gen yon vizyon ki gide l, e yon detèminasyon, e yon lanmou, yon dezi nan kè l pou l ateri avèk yon objektif ki depase l. ki inivèsèl k ap benefisye lemond antye an gwo menm lè ke yo poko reyalize nan ki nivo e dimansyon ke y ap reyalize e ke y ap benefisye l. Ebyen se li ekstrèmman enpòtan a chak fwa yon moun di ou se yon revolisyonè fò ou chita pou ou panse ki sa sa vle di, ki sa sa reprezante, ki sa ou reprezante pou mond lan, ki jan ou ye, ki jan ou sipoze ye, prensip ou sipoze.

On revolisyonè se on vrè òm divin, on vrè òm, se te on vrè nanm ki evolye, se on gran nanm. Se sa k fè li ekstrèmman enpòtan a chak fwa ke nou di nou fè on revolisyon oubyen n ap batay pou on revolisyon, se pou nou mande kisa ki motive nou. Ki sa k nan nou ki motive nou? Èske se nan panse nou revolisyonè? Èske se pa emosyon? Èske se pase lavi a pa bon? Èske ekonomikman bagay yo pa twò bon pou nou? Èske nou pa nan pozisyon ke n te vle? Èske se pase nou pa reyisi nan vi nou? Poukisa n ap batay? Poukisa nou di n se yon revolisyonè? Oubyen n te fèt konsa? On revolisyonè ne, on revolisyonè pa vin on revolisyonè de pa sikonstans lavi. Si ou vin yon revolisyoner sikonstans lavi, ou ka ap lite pou yon pi bon vi, men ou pa nan kad revolisyonè. Pase se sikonstans lavi ki fè ou pran pozisyon sa, se pa ne ou te ne pou sa. E pa ne ou te ne konsa, fòk ou ne. E lè ou ne, ou tou ne avèk kalite sa yo ke nou mansyone sa, ki se lanmou, detèminasyon, vizyon ki pral bay yon pil lòt prensip ke nap gen pou nou pale plis sou yo. M pa vle fè prezans sa two long men jodi a m te vle fè yon ti pase, m te vle fè yon ti chita avè nou sou kesyon revolisyonè a ok e ki kalite ke l sipoze gen lakay li e kisa pou ekspekte de yon òm revolisyonè. E so pou w ka konnen lè moun sa, son moun ki ap reklame, ki pran pozisyon sa pa rapò a sikonstans lavi, oubyen on moun ki te ne ou fèt pou sa. E m ba nou plizyè egzanp. Ok. So a chak fwa on moun di nou, li se on revolisyonè, li la lap batay pou nou, ebyen nou gen anpil egzanp. Anpil modèl pou nou konpare moun sa yo avè pou n konnen èske moun sa nan manti èske l nan verite avè nou èske n ka konte sou li oubyen se yon moun ki sou da se yon moun k ap blofe se yon lòt se yon lòt òm ki pran yon mikro k ap itilize yon mikro pou l rive ateri moun yo pou l rive atenn moun yo se pou l ka pou l ka jwenn sa l bezwen pou pwòp tèt li. Se enpo ekstrèmman enpòtan. So, mwen remèsye nou pou ti tan ke nou pran pou nou tande mwen an. E n ap kontinye konstwi chanèl sa e fowòm sa. Se nasyon jenès, jenès reveye a. E chanèl sa ap kontinye mache. Kontinye pataje, kontinye sipòte nou. E pase tout sa nou fè, se pou nou envesti l nan òganizasyon ki se FPVJH, ki se Ayiti Pwojè Vèt. pou devlòpman agrikòl e èd sosyal e nap kontinye mache avè yo e tout sa nou fè e tout sa nou jwenn tout benefis e monetary valè monetary ke nap jwenn nan sa an ofi nan pi devan ebyen tout sa pral sèvi pou n envesti nan pi gwo pwojè pou peyi nou e pou kominote nou e map fè apèl avè nou a chak jou pou n kontinye sipòte tout sa ki fèt la. Mwen remèsye nou e mwen rese pou sipò ke nou ban mwen e nap kontinye ban mwen e map toujou envite nou chak fwa rasanble rasanble rasanble nap rasanble pou nou sekte pou n ka jwenn de bon òm gason vanyan fanm vanyan nanm reveye pou nou ka fè travay pou nou ede reyalize rèv dansèt yo zèv papa nasyon an ki se yon ayiti lib yon ras nwa lib yon ayiti yon mond kote nou tout ka viv respè pou nou mwen salye nou. Ahh nap pale yon pwochèn fwa.